Chwazi yon bon miko, se menm jan ak lè wap chwazi yon moun pou fè vi w. Se pa de lanmou nap pale non, se jis yon egzanp. Chak gason gen yon kritè pou mete yon fanm nan vi yo. Nou pa vle moun ki pral fè nou pale anpil, nou pa vle moun ki pral ban nou pwoblèm nan relasyon nou. Nou pa vle moun ki pral pale anpil nan tèt nou. Nou bezwen moun ki pou ban nou respè ak lanmou san mezi. Si kritè sa yo pa respekte, enben fanm sa pap jwenn bag la. Ebyen se menm jan lè wap chwazi yon mikwo. Ann entèprete l menm jan. Yon mikwo ki pral fè pati de vi studio w la, sipoze respekte tout kritè yon bon mikwo pwofesyonèl ta dwe genyen. Ou bezwen yon mikwo ki pa pral rekòde ak noise. Lè n pale de noise, n ap pale de mikwo ki rekòde avèk pil bri. Ou bezwen yon mikwo ki vrèman dirab, paske nou pap ka nan achte yon mikwo chak semèn. Ou bezwen yon mikwo depi w konekte l, ou tou jwenn sinyal. Sa vle di ki trè sansib. Ebyen la, ou ka wè fè chwa yon mikwo pat janm fasil. Ann al gade avè m. 3 mikwo ou ka fè konfyans. Ouvri pòt studio w la bay rantre 2 zye fèmen. Nan video sa mwen fè chwa 3 mikwo mwen te ka achte pou m kòmanse rekòd mizik pwofesyonèlman. Sa vle di video sa son video ki pral vrèman enteresan. Ret gade video a jiska lafen pou dekouvri 3 mikwo sa yo mwen pral rekòmande a. Nou pral sou intro a, n ap tounen touswit. Swag on the beat.
Hey sa kap fèt kòman nou ye mwen espere ke nou tout anfòm se zanmi nou Swag Beatz byenveni nan nouvo videyo sa kote nou pral moutre w kijan pou fè chwa premye mikwo w la pou kòmanse rekòd tèt ou ou di mwens kòmanse rekòd kèk atis kap vizite studio w la nan videyo sa nou pral moutre w 3 mikwo si w son jèn pwodisè ki fèk ap kòmanse ki pa gen gran posibilite men ou ta renmen kòmanse ansanm avèk yon mikwo ki vrèman gen kalite ki rekòd pwofesyonèlman ke ou ka fè chwa youn pami 3 mikwo sa yo ke m pral moutre w la pou kòmanse rekòd tèt ou. Ou di mwens kòman se rekòd atis kap vizite studio w la. Avan n kòmanse gen yon bagay ou dwe konnen. Se pa yon bon mikwo ki pral fè w fè pi bèl mizik. Se pa yon bon mikwo ki pral fè w rekòd yon pi bèl mizik tou. Men se pito yon bon pwodusè ki ka fè yon bèl mizik. Donk achte mikwo ki pi chè a se pa sa k pral garanti w ke w pral rekòd pi bèl mizik. Men se pito fason ke w te aprann recording, fason ke w te aprann fè konfigirasyon yo, se trètman akoustik ke w gen nan studio w la, melanje avèk yon bon chwa mikwo ki pral rann ke w bay yon pi bon rezilta. An konklizyon, m jis pa vle n met nan tèt nou ke achte yon mikwo ki vann byen chè se sa k pral fè nou rekòt pi byen, pi bèl, an gwo, fè pi bèl travay. Tanpri, retire mit sa a nan tèt nou. Pandan w fin klè sou sa, nou prale pou premye mikwo a. Premye mikwo nou pral rekòmande w nan videyo sa a, se yon Audio-Technic AT2020. Mikwo sa a se yon mikwo ki vrèman popilè e vrèman fyab. M panse si w se yon ti jèn ki fèk ap kòmanse ki pa gen yon gran posiblite, ki gen yon afè de 80 dola, 100 jiska 120 dola meriken, m panse se meryè opsyon ke w ka chwazi pou w kòmanse rekòd tèt ou, oudimonch, jan m di w la, kòmanse rekòd atis k ap vizite w yo. Mwen chwazi l paske li gen yon son ki vrèman balanse. e ki vrèman vèsatil pou home studio. Li gen 2 vèsyon ladann, yon vèsyon usb, yon vèsyon XLR. Opsyon usb a ideyal pou moun ki pa gen posiblite pou achte yon entèfas. Sa vle di kisa? Ou ka konekte yon kab usb dirèkteman nan mikwo a epi w konekte l nan laptop la pou kòmanse rekòd. Se yon opsyon tou ke m pa twò rekòmande. Bon, nòmalman swè blan an fè l konsa se paske l konnen l ap fonksyone. M t ap rekòmande w achte pito opsyon XLR, paske sa li menm li vini dirèkteman pou konekte l nan entèfas. Bon, m pa pral fatige nou avèk twòp detay teknik, paske mwen menm tou m pa yon espèt nan zafè mikwo, m sèlman fè rechèch pou m pataje ansanm avèk nou opsyon si m t ap fenk kòmanse ke m t ap rachte pou m kòmanse rekòd tèt mwen ou di mwens kòmanse rekòd atis k ap vizite stodyo m yo pwofesyonèlman. Sa vle di si w se jèn ki fenk ap kòmanse, mikwo sa se meryè opsyon ke w ka kòmanse ansanm avè l. Kounye a nou pral pou dezyèm mikwo. Dezyèm mikwo nou pral rekòmande w nan videyo sa a, se yon Rode NT 1 Signature Seri. Se yon mikwo ou toujou jwenn gran espèk toujou ap rekòmande sou rezo sosyo. Si w ta monte sou YouTube aktyèlman wap chache meryè mikwo pou rekòd tèt ou an 2026 la, premye videyo kap monte a, ou ka sur se mikwo sa wap wè sou li. Pou pri mikwo sa, se meryè opsyon semi pwofesyonèl ou ka peye si w se yon ti jèn ki fèk ap kòmanse, ki vle yon kalite ki yon ti jan plis avanse. Opsyon mikwo sa ou ka peye l de 180 jiska 200 dola ameriken. Tax enkli ladan l, sa depan de kote w achte l la. Li ofri yon son ki vrèman clean e l gen yon dinamik ranj ki vrèman laj. Li gen yon nivo noise ki pwòp a li ki ekstrèmman ba. Dapre rechèch m fè, n ap pale de 4.5 dB. Yon nivo nòmal pou yon recording pwòp. Sinyati seri sa se yon kit li ye. Nan bwat la w ap jwenn mikwo a, w ap jwenn yon anti-vibrasyon avèk yon filtè anti-pop. Sa vle di si w achte mikwo sa, w ap sèlman bezwen trepye, san m pa bliye mansyone l vin avèk yon kab. Sa vle di mikwo sa vini konplèt. Sèl sa ou pap jwenn nan bwat la se pye mikwo a ansanm avèk yon entèfas. Apre sa depi ou achte l se pa rèk konekte epi tou kòmanse rekòd. Sa ou dwe konnen avan ou achte mikwo sa, wap bezwen yon entèfas ki gen alimantasyon Fantom Power. Pou zafè entèfas la, ou pa bezwen enkyete w. Sou chanèl la m gentan gen yon videyo ki disponib ki pale de kijan pou chwazi entèfas ou. Voye zye w anlè la wap wè link la pou al gade kijan pou chwazi premye entèfas ou pou kòmanse rekòd. Donk pou zafè entèfas, ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm. N ap fè yon ti poz spesyal pou n ka salye sponsò chanèl la ki se Dave Dorval. Dave Dorval, m remèsye w anpil frè m pou sipò sa ou pote pou chanèl la. Mezanmi, jodi a si n ap tande m klè konsa, se gras avèk gwo bout tonton potorik gason sa ki se Dave Dorval. Apre Dave te fin gade premye epizòd ak dezyèm epizòd ki sou chanèl la, li te di Swag, Yow, w ap sonnen mal men. Chanèl la bezwen w mikwo. Touswit, Dave pa t pèdi tan, li voye m update. Audio channel la. Se gras avèk Dave jodia ki fè map sonnen clean konsa. Alò mezanmi m vle nou konnen se pa Dave ki kreye mikro a non men se Dave ki rann mwen gen mikro sa jodia. Donk sipò Dave repwezante yon gwo bagay pou channel la. Jès Dave jès Dave jès Dave. Jès Dave chwazi fè avèk chanèl la jodi a fè m santi tout bon vre m pa pou kò m e sa fè m santi travay la ateri. Sa ban m plis fòs pou m kontinye avèk travay la, pou m kontinye pataje konesans mwen ansanm avèk nou. On lòt fwa ankò Dave, mèsi. Mèsi ankò nan non chak moun ki abòne chanèl la. M panse chanèl la bezwen sipò nou tout. Panse gen lòt moun k ap gade videyo a ki wè nesesite chanèl la toujou. Si sa enterese nou, nou ta renmen fè yon don avèk chanèl la. Chanèl la open pou sponsò. Donk nou bezwen moun ki pou sponsorize chanèl la pou nou fè travay la rive kote li dwe rive. rive a. Yon lòt fwa ankò, mèsi Dave. Kounye a, ann al pou twazyèm mikwo a. Twazyèm mikwo a se yon Rode NT 1. Se pa NT 1 sinyati seri non. Mikwo sa li menm yo konsidere l kòm wa kalite e pri pou gam semi pwofesyonèl la. E fò m di n tou, mikwo sa se mikwo rèv mwen. Donk, mikwo m ap gen pou m kòmanse rekòd la, se mikwo sa l ap ye. Li ofri yon son ki vrèman gen kalite. Se yon mikwo ki vrèman gen kalite. E li vrèman silansye. Pou m byen di nou, li. Pi silansye ke lòt 2 mikwo m sot rekòmande nou an. E yo itilize l anpil nan gran studyo pwofesyonèl yo. Paske mikwo sa se meyè mikwo ke ou ka achte pou kòmanse rekòt vokal avèk enstriman. Pou itilize mikwo sa, w ap gen bezwen yon entèfas odyo. Jan m di w la, sou chanèl la ou jwenn yon videyo ki pale de kijan pou chwazi premye entèfas ou. Donk pou zafè entèfas, m pa responsab. Paske mikwo sa pran yon jack XLR. Donk, mikwo sa pou ki tip de moun li ye? M t ap rekòmande mikwo sa ansanm avèk moun ki gentan kòmanse. ap rekòd atis lakay yo ki bezwen ogmante kalite rekòding yo. Si w soti jèn ki fèk ap kòmanse, ou gen posiblite pou achte mikwo sa a, de zye fèmen ou ka achte l. Men si w pa gen gran posiblite, mwen t ap refere w pran youn nan opsyon ke m sot mansyone la yo. An rezime, kenpòt nan 3 mikwo sa yo m sot rekòmande w la ap fonksyone pou kòmanse rekòd an 2026 la. Alò, m panse se kòb ou k pral rete w pou w deside swa pou premye opsyon oubyen pou dezyèm opsyon, ou di mwen si w vin pou twazyèm opsyon an. An konklizyon mon frè, nenpòt nan mikwo sa yo ou achte, ou fè bon chwa. E si ou ta gentan gen yon mikwo deja, si l pa ba w pwoblèm, m pa wè pou ki rezon tou ou pral nan aktyalize mikwo. Se pa paske m rekòmande youn nan twa mikwo sa yo pou mikwo ou gen nan monn an ou ta panse ke l pa bon pou kòmanse. M vle w konnen tou, se pa sèlman twa mikwo sa yo m rekòmande w la ki se meyè mikwo ke ou ka kòmanse ansanm avè l. Chaje avèk lòt mak, Chaje avèk lòt modèl ke ou ka kòmanse ansanm avèl. Se 3 opsyon ke mwen menm si m tap fenk kòmanse m tap achte pou tèt mwen pou m kòmanse an 2026 la. Ale nan espas kòmantè a, kite w kòmantè pou w di m pami 3 mikwo sa yo kiyès nan yo w tap achte pou w kòmanse an 2026 la. E si w gen mikwo deja, kite w kòmantè pou w di m kiyès mikwo w gen deja e ki mikwo w gen plan pou w achte. Avèk plezi map reponn ou pou m di w si w fè bon chwa. Se te tout pou jodi a, m panse si gon mikwo m pa mansyone nan video a la, Se pa paske l pa fè pati de bon mikwo yo, men pito se 3 opsyon sa yo ke m chwazi, mwen menm pèsonèlman si m tap fè kòmanse yon lòt fwa ankò ke m tap achte pou tèt mwen. Avan n ale, n ap mansyone w ke next video a nou pral montre w kijan pou chwazi meyè spikè pou kòmanse pwodui mizik lakay ou. Pou w pa rate video sa, sèl sa w ap gen pou w fè se abòne w avèk chanèl la epi aktive ti klòch la, gen anpil moun kap plede ekri m yap di m yo pa jwenn notifikasyon video yo lè yo soti, m ap anonse nou se paske nou jis abòne men nou pa aktive ti klòch la. Donk si w pa aktive ti klòch la, lè video yo soti, Ou pap janm jwenn yo. Donk verifye pou wè si w te aktive ti klòch la, sinon aktive l kounye a, lè next video a soti m garanti w wap jwenn li. Se te tout pou jodi a, nap wè nan next video, babay a la pwochèn. Swag on the beat.